Gwo nouvèl, gwo enfòmasyon kap domine bil aktyalite a, gen detay, gen enfòmasyon lasosyete ou dwe konnen, ou pral swiv tout detay yo, ou pral swiv kòman sa ye sou platfòm peyi a, platfòm manman penba planèt enfòmasyon. Peyi Dayiti deja frape Repiblik Dominikèn la, se sa anpil moun estime kote ke menm Repiblik Dominikèn ap monte volim nan pou fè konnen Ayiti deja kòmanse chèche lòt patnè nan entènasyonal lan pou fè komès, sa ki ta vle di si sa rete konsa gen posibilite pou w ta wè Ayiti pa achte ankò nan men Repiblik Dominikèn, gen detay ki pral vini. Pou nan minit n ap anrejistre videyo sa, gen yon gwo bato la ki te parèt nan pò Bèdimèl la nan Sen Lwi di Sid ki vin debake la yon pakèt diri lasosyete, se nan kad ouvèti pò Bèdimèl la nan Sen Lwi di Sid ou pral swiv kòman sa ye. E apre sa pou jodi a la genyen preske 300 polisye Kenyan la ki rive an Ayiti ki vin akonpanye fòs miltinasyonal lan. An parlan de fòs miltinasyonal lan ki an Ayiti an genyen peyi Beliz ki pran pozisyon l, sòlda gwatemaltèk yo ak jamayiken yo ki an Ayiti pran pozisyon yo ou pral swiv kòman sa ye. E pou nan minit n ap pale la tou se kèk èdtan ki rete ankò pou ke Aplikasyon TikTok lan siprime pou peyi Etazini, gen detay ki pral vini. Genyen tou Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè an, CSPJ, ki mete an disponibilite la jij Me Lambelab pa le fè ke jij la ta sanble nan vann fo dosye. Ou pral swiv kòman sa ye. Polis Nasyonal Dayiti anonse operasyon yo ap kontinye nan Savyen nan depatman Latibonit lan e alòske nan menm Latibonit sa nan Gwomòn, Pou jodi a la se masak bandi yo fè la sosyete an parlan de bandi ti bradòm yo gen detay ki pral vini. Minis zafè etranjè peyi Kanada Melanie Joly avèti Donald Trump la kote ke daprè Melanie Joly gen posibilite pou menm gè ta eklate antre Etazini ak Kanada an parlan de yon gè komèsyal Plis detay pral vini. Planet la pral edew swiv res son lari a tou se vreman enpotan. Avan menm nou kontinye li enpotan poun pran yon ti tan poun salyew poun remesyew ou menm ki pran sanw ki pran tanw kap swiv Planet Enfomasyon. Nap diw byenvini sou platfom manman penba ou lakay ou. Mèsi paskew branche planet la mèsi paskew toujou konekte ansanm avek nou. Depi gen nouvel ou met branche Planet Enfomasyon pouw konnen koman sa ye. Kiten rantre byen vit nan detay yo. La sosyete pou nan entènasyonal lan kòman sa ye jan nou te diw lan se kèk èd tan ki rete ankò pou ke TikTok siprime sou tèritwa ameriken an e pou jodi a la prezidan eli peyi etazini an Donald Trump li fè konnen lèl fin rantre nan mezon blanch lan li menm li pral gade kisal kapab deside ankò sou dosye TikTok lan men kanta pou dimanch kap 19 janvye an dimanch 19 janvye sa la la sosyete TikTok pap egziste ankò nan peyi etazini gen yon bouch pa gou deyò a la anpil kreyatè ki te konn itilize TikTok swa pou fè biznis swa kreye kontni pou yo kapab fè ti lajan yo donk yo nan gwo pwoblèm la pliske aplikasyon an ap siprime sou tèritwa ameriken an menm lè Donald Trump bay garanti ke li menm li pral deside kisa lap fè sou so TikTok lan, men jiskaprezan nou poko la. Kisa nou, nan kisa nou ye la se ke TikTok manke kèk èdtan la pou l siprime sou tèritò ameriken an. An palan de dosye Etazini, genyen tou minis afè etranjè peyi Kanada Melanie Joly, madam nan la alète Donald Trump pou fè konnen An parlan de kesyon tarif dwanyè sa yo ke Donald Trump vle enpoze sou peyi Kanada kote ke Trump di li pral ogmante dwa de dwann nan sou peyi Kanada ebyen minis afè etranjè kanadyèn nan fè konnen se yon gwo gè komèsyal ki pral genyen antre Etazini ak peyi Kanada paske Depi Donald Trump li menm ta deside pou ogmante dwa de dwan nan sou pwodui kanadyen yo ou mèt konnen Kanada li menm li pral fè replik lan e lè sa sitiyasyon an pral difisil pou tou lè 2 peyi yo. Kidonk se yon dosye ki a swiv la sosyete paske Donald Trump anpil moun estime Trump pale twòp men Trump menase tout kouch, tout sektè la jwenn ti gwoup pa yo Kanada frape Groenland frape, Panama frape, Meksik frape, Lachin frape, Inyon Ewopeyèn frape, lòt ti peyi ki an Amerik lan la, an Amerik Santral, nan Karayib la, tout peyi sa yo la frape, genyen lè l pa di l ap ogmante dwa de dwàn sou yo l fè konnen se kesyon depòtasyon donk tout moun sou pinga yo la lasosyete paske Donald Trump pral rantre nan Mezon Blanch lan se yon dosye ki a swiv pliske Nou poko la. E apre sa, toujou sou aktyalite yo, lòt enfòmasyon nou genyen pou ou la, jan nou te di ou lan, genyen tou Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè an, CSPJ, ki mete an disponibilite jij Merlan Belabre akoz plent ki depoze kont li nan dat 7 janvye ki sot pase la nan kad yon dosye kadejak sou minè. Kote ke li te genyen dosye sa nan men l, ta sanble li te libere vyolè an. M pa konnen eske se patizan vyolè an la ki bay jij la yon ti kouch kòb, ebyen jij la fon fason li libere vyolè an, ebyen patizan viktim nan menm al pote plent pou jij lan lasosyete, ebyen sa ou tande an CSPJ reyaji, kote ke daprè korespondan sa la ke CSPJ mete deyò, annatandan jij lan parèt devan yon tribinal disiplinè, CSPJ fè yon ekate l pou 3 mwa, sa ki ta vle di, donk, etan done l ap gen pou l parèt devan tribinal, se apre sa y ap jwenn èske l te koupab, èske l te pran kòb nan men moun ki koupab yo pou te libere yo vrèman lasosyete, plis detay pral vini sou koze sa yo. E apre sa, toujou sou aktyalite yo, lòt enfòmasyon ke nou genyen pou ou la, se Peyi Dayiti la ki kòmanse frape e anpil otorite dominiken sitou pwodiktè dominiken yo, yo kòmanse ap monte volim nan la pa bò kote gouvènman dominiken an. Bon mezanmi gad on koze! Se kòm si moun sa yo ap veye Ayiti tout ti pa nou fè yo menm y ap bay chalè Se tankou si anyen pa t fonksyone ankò an Ayiti, kòm si Ayisyen pa t pwodui ditou ditou pou n te al achte sèlman nan men yo, li t ap pi bon. Nou annik ouvri pò bèdimèl nan lasosyete. Nan Sen Lwi di Sid, ebyen gen tan gen anpil pale an Repiblik Dominikèn, kote ke Repiblik Dominikèn di, la m ap pale w de deklarasyon E pwodiktè dominiken yo, selon medya El Accento, gen posibilite pou Ayiti pa achte ankò an Repiblik Dominikèn puiske Ayiti ap chèche lòt patnè komèsyal pou l fè komès. Wi, se konsa la pawòl la simaye an Repiblik Dominikèn. Pito e te vre. Pito e te vre. Pito Ayiti te chèche Jamayik, nou te chèche Kolonbi, Meksik, Panama. Kiyès lòt peyi an Amerik Santral lan, Nikaragwa, Salvadò, Gwatemala, prefere nou te tou chèche peyi sa yo la, menm Venezyela tou, bon etan done Venezyela li menm yo pa tèlman pwodui pase sa men n ta kapab e nou menm tou n ta kapab pwodui pou n voye vann yo. Donk kèlkeswa fason an, yon akò ansanm avèk yo li t ap benefik pou tou 2 peyi yo. Donk lè sa vrèman nou ta kite koze Repiblik Dominikèn sa e se lè sa m tap wè eske yo se grand pwisans nan rejyon an paske anpil dominiken di Repiblik Dominikèn se li menm ki grand pwisans nan rejyon an yo pwodwi pi plis e non sèlman sa yo pwòpte lakay yo touris vizite yo pi plis nan rejyon se yo menm ki resevwa plis touris donk se sak fè la yo konpòte yo antanke bòs rejyon an. Ebyen la sosyete, daprè medya an Dominikani, Ayiti ta ap chèche lòt peyi pou fè komès e gen posibilite la pou w ta wè Ayiti koupe relasyon komèsyal li ak Repiblik Dominikèn. Ebyen an parlan de Ayiti k ap chèche lòt peyi pou fè komès, Daprè divès medya nan gran Sid peyi Dayiti, gen yon bato la ki genyen 2 mil tòn metrik diri ladann ki kòmanse debake la tout nan aprè midi an, yo kòmanse debake la nan Sen Lwi di Sid nan pò Bèdimèl lan, se nan kad konfimasyon pò Sen Lwi di Sid lan ki ouvri tout bon vre pou ke machandiz kapab sòti nan nenpòt peyi tout kote la pou vin debake nan pò Sen Lwi di Sid lan nan Bèdimèl pou desèvi popilasyon an nan gran sid e poukwa pa peyi dayiti. Donk se konsa koze an ye la la sosyete, m panse sa se yon bòn nouvèl pou peyi dayiti e si tanzantan yo te ouvri yon grenn pò konsa nou toujou pale de koze sa yo aprè pò bèdimèl lan la yo te pase men pran pò fòlibète an. e apre sa la yo te retounen nan Gran Sid, ouvri ayewopò Antwàn Simon an, fè l tounen yon ayewopò entènasyonal, monte nan Leyogàn, pase men pran izin sikriyè ke yo rele, izin ki twouve l nan Dabòn nan. Donk m panse sa yo vrèman lè sa n ta kapab di ke peyi Dayiti ap vanse sou wout pwogrè. Antouka, se konsa koze yo ye lan lasosyete. E apre sa, toujou sou aktyalite yo lasosyete, lòt enfòmasyon, lòt detay ke nou genyen pou ou la, nou vin pataje ansanm avèk ou. Genyen prèske 300 polisye Kenyan la ki rantre an Ayiti jodi a la. Yo vin akonpanye rès polisye yo nan fòs miltinasyonal lan Se toujou nan kad akò antre Kenya ak Ayiti kote ke Kenya kontinye devwe la pou fè lajan tout bon vre sou do Ayiti menm lè anpil moun estime Kenya devwe pou ta vin ede Ayiti konbat kesyon ensekirite ebyen se nan lide sa la prèske 300 sòlda Kenyan rantre la anndan peyi Dayiti. Pandan nap presize pou ou lè nap pale de fòs miltinasyonal la ki an Ayiti an genyen 150 polisye Gwatemaltèk yo ki an Ayiti, mesye dam sa yo di yo menm yo pa pral nan fas a fas an fas bandi, genyen tou kèk grenn polisye Jamayiken yo ki an Ayiti yo menm tou yo di yo pa pral nan goumen an fas bandi, donk yo menm yo te vin la pou vin pwoteje batiman. Donk menm lè batiman an pa ta an danje, donk kèlkeswa fason an se batiman y ap pwoteje, yo pa pral nan goumen. Donk si sa pa ta chanje. Si pa ta genyen bon jan ola ou di mwen si yo pa ta fè gwoup gwatemaltèk sa yo avèk jamayiken sa yo tounen lakay yo, ou mèt konnen la fòs miltinasyonal la ap nan yon gwo enpas la sosyete. E aprè sa, an parlan de koze sekirite anndan peyi Dayiti, genyen Polis Nasyonal Dayiti ki anonse operasyon yo ap kontinye sitou nan rejyon Savyen nan depatman Latibonit lan kote ke pou fen semèn sa genyen plizyè zèfèyis ki al jwenn bawon Pami yo gen yon bandi ki te rele Rat tankou nan lokalite Segui nan ti rivyè Latibonit ebyen la divès zèfèyis al jwenn Bawon e yo rive rekipere tou plizyè zam e aprè sa pandan n ap pale de koze depatman Latibonit lan gen nan Gwo Mòn nan dat ki se samdi 18 janvye an lasosyete nan Gwo Mòn nan depatman Latibonit Genyen gwoup bandi kokorat san ras yo ki fè pati branch ti bra dòm nan ki asasine plizyè moun nan gwo mòn, se plis pase 7 moun ki pèdi lavi yo e apre sa gen anpil lòt ki blese. Donk sitiyasyon an kontinye difisil malgre lapolis. E rès fòs miltinasyonal la ap goumen nan latibonit men bandi yo yo pa chome pafwa ou tande se gan se baz gran grif e pafwa tou ou tande se baz kokorat san ras donk yo kontinye ap mete dlo nan je popilasyon an e pou kouwèl ye la la sosyete nou pral kitew swiv rès son lari a pou plis detay pouw konnen kòman sa ye sitou nan pòwoprens pouw kapab konnen ki kote ke wap mete pyew. Bagay la trè grav nou pa konn kilè sa ap sispann medam mesye pa rapò a sitiyasyon peyi an wi ankò la jou pou jodi samdi an la yon lòt masak ki fèt la bandi nèg gang viv ansanm sa yo ebyen ki apèn sot fè yon gwo masak la nan zòn gwo mòn gwo mòn ebyen pandan nap pale la se SOS kap lanse la plizyè moun gentan mouri medam mesye bagay la trè trè trè grav. Evidaman nou pral detaye pou ou, men se kanmenm avèk anpil tristès pou nou oblije relanse SOS ankò la, sa pa fè two lontan ke nou wè ki kantite moun ki te mouri, ebyen jodi a la ankò nou gen son nou gen imaj, mezanmi bagay la terib terib terib, epi pandan nap pale de masak. kriminèl sa yo ap fè sou popilasyon an, ebyen se menm moman sa nou wè ke mesye Kenya sa yo, yo rantre an Ayiti an vakans ankò, ankò medam mesye, plis de 300 lòt militè Kenya ebyen ki deside yo menm tou yap vin pran vakans an Ayiti. Map salye Salomon Lionel mesye bonswa.
Bonswa Dimy, bonswa Leonel, nap salye tout entènot moun afè bon TV, nap salye tout ayisyen kap koute nou atravè le mond lan, nou trè kontan pou nou rantre lakay ou jodi samdi 18 janvye 2025 an, bonswa Leonel e nou salye Salomon e nou salye tout moun ki branche kap swiv nou nan lè sa, ankò yon fwa msye tout moun bon week-end e nan kad aktyalite a. Ebyen nou wè la a sitiyasyon an dejenere nan depateman Latibonit vini masak pi rèd bò frè youri a ki nan tèt gang kokorat lan zama de deyè vini anvayi komin gwo mòn la a prèske yon dizèn mò deja konte pandan se tan nou wè la a deplwaman fòs miltinasyonal la panye de lè fòs miltinasyonal la panye de lè 270 polisye kenyen nou pral pale de sa. E san oubliye gen plizyè lòt dosye ankò nan pral gen pou nou touche, ankò yon fwa nou salye tout moun, byenvni, bòn ekout, bòn edisyon chanèl moun afè bon TV. Vwala mesye
ann kòmanse dirèk Salomon e kanmenm bagay la trè trè grav medam mesye bagay la bokou pli grav.
Ebyen Leonel la nap rantre tou dwat nan depatman Latibonit lan nan gwo mòn nan, ebyen lèn pale gwo mòn nan nap pale zòn nan ki pral pran direksyon ebyen nap pale direksyon nòdwès lan lòske moun yo pral nan depatman nòdwès lan ebyen gang ti bwa dòm ebyen yo te gon silans lan depi kèk tan ebyen nou kapab di Jodi samdi 18 novanm nan, yo frape, yo fè tande pale de yo, kote di men mwen gen plizyè entènot, moun afè bon ti vi, yon sèten de Anòl Chary ki menm te voye plizyè videyo ban mwen kote l ap montre mwen ebyen nan depa, nan komin Lakay di men sa k rive a la vrèman grav, vrèman egza.